M pa rekòd ou paske m vle rekòd ou. M rekòd ou paske m konnen sa Ayisyen w ye, ou ka flip nenpòt lè a. Lè w vin flip nenpòt lè a, ou pral di se pa sa w te di, mwen m pral gen prèv nan men m pou m di w men sa w te di. Se pa san rezon ki fè yo kreye jan de bagay sa yo. Yo pa kreye yo pou jwèt, yo kreye yo pou tout bon. Mwen menm ki konn lalwa, m pap lage yo nan lari a. An se mwen kap mache avèk lwa, lwa a m sipoze kenbe l antanke patnè oubyen swiv li. M pap lage l, kèlkeswa sou fòm pwovokasyon m jwenn nan m pap lage l. Men pa kont, si gen pou m rive nenpòt kote m rive pou yo mande m èske mwen gen tèl bagay, m ap di yes, m gen tèl bagay, m ka pwouve l. Tinal Kalvè panike paske Florence rele l nan kont, Nou konnen Reginald mete dosye ke se Florence ki te voye tiye Blondedy Ferdinand avèk gaz la nan ouvèti studio li a an Ayiti an, enbyen Florence fache, li voye papye kot bay Reginald. Aprè li te fin voye papye sa, men sa li te poste sou kont li kote li fè yon ti tonton ap gade. Aprè sa li fè yon lòt tweet, li di, Di m ki rega mwen bay la a, moun ki jwenn li an ap gen yon kado. Anmyee se konsa Florence menm ap tann jou an pou li al jije ansanm avèk Reginald Calvert ki di ke li ka pibliye vòz pi banbou kote Florence tap fè konplo voye lajan bay moun al voye gaz nan studio Blondedy a pou te ka tou fini ansanm avèk Blod. An nou tande kòman Reginald ap eksplike fè sa timoun epi nap tounen apre. Pase ke m lage l pou n li l nou konprann li. Nan jan moun yo t ap fè rara a, fè kè sote a, li pa vle di anyen. M pa vle yon moun pè pou Reginald, li pa vle di anyen pou mwen, rezon paske jiskaprezan se bride ap eseye bride dyòl mwen pou voice ke m di m genyen kont yo k t ap fè yon bagay ki pa t sa. M pa konn si w konprann. Alò, papye a vle di ke nòmalman Reginald m pa ba w dwa pou w rekòde mwen. M pa bay dwa pou rekòde m paske lalwa pa bay moun dwa pou rekòde l unless tèl bagay fè tèl bagay, nou konprann. E si moun nan bay pèmisyon oubyen nenpòt sa k genyen an, ou ka rekòde men lè moun nan pa ba w dwa otomatik, hey. Alò sa vin pwouve ke tout rara moun y ap fè a, tout monte, desann, Ti tchoul bandi ap fè vin eseye jistifye tèt li oubyen fè li parèt on jan lèd, vin moute kòmsi nòmalman Reginald lè l chita, lè l kenbe bwa sa a, se on masisi k kenbe bwa l ki sot konyen oubyen nenpòt jan l vle jan l vle di betiz li a. M ann si w konprann. Nenpòt jan l vle di betiz li a. Jan l vle vire betiz li a pou l fè m parèt kòm moun ki fotif la. Men pakont, sa a, lè on moun pa fotif. Lè w moun ou pa antò, ou pa voye pe dyòl ba moun. Ou pa voye pe dyòl ba moun. Pa e pe dyòl nou voye ban mwen la. M panse ke nòmalman li tap nesesè si nou gen grenn nan mouda nou, si nou kwè an reyalite nou pa nan zak touye moun, nou pa nan zak. Fè konplo fè kaka, nou ta sipoze metem chita devan yon jij pou yap pozem kesyon avèk prèv kem gen a lapui. M pa konn si w konprann. Sa se yon warning. Yon warning pou fè m konnen ke nòmalman yo pa banm dwa pou m jwe voice moun. E m pa sòt, m pa egare, e m pa pran presyon. nan men moun kap eseye provoke m menm se a vwa pa m yo te met deyò sa se vwa whatsapp pou yo fè m konprann ke gen bagay m tap pale gen tenten m tap di ou konprann pa gen anyen m di m paka di l live sa pat entimide m pou m te pran presyon pou m te lage vwa deyò pou m te di map lage vwa deyò map fè anyen deyò jiskaprezan Ou konn sak fè ou paka fè anyen ak sa? Men sak fè ou paka fè anyen ak sa. Yo paka al twò fò. Yo menm yo konnen ke yo gen vwa. Yo konnen an reyalite m pale ak yo anpil. Yo konnen an reyalite gen vwa. As de m di m gen recorder otomatik, yo konnen m gen vwa. Men kounya la, di nou ke nòmalman m ka dezapwouve yo si yap bat kò yo. nan piblik la. Men yo menm lè yo rive devan avoka yo a, yo pa gen anyen yo pral di. 1. M pa lonmen non yo. 2. Se trip mwen trip, m pa menase. 3. Eske w gen prèv gon vwa deyò de nou menm? Nan. Yo pa gen anyen. Yo pa gen anyen. Yo pa gen anyen menm. Mwen kòm entèlijan, mwen jwe an favè peyi a. M jwe jan peyi a mande a. Pa bliye, m pa yon novis nan peyi a. M pa yon just come. M la nan peyi a kèk jou. E sesi, si se pat enpridans DUI m t al fè pou yo t arete m, yo t ap janm jwenn Reginald menm yon jou nan zak malonèt pou yo t arete l. Nan anyen. Paske m se yon nèg ki pridan anpil anpil anpil. M se yon nèg ki fè respè m anpil. E m pa janm nan bank, m pa janm nan zanmitay ak moun jis pou m pa mele nan anyen. Ou pap wè m nan machin moun. Ou pap wè m devan kenn machin moun. Ou pap wè m anndan bank nèg ap fè. Ou pap wè anndan kay mwen tou m envite bank vin fè. E m pap dakò. Si m kwaze a yon moun, pou m kòmanse ap devlope zanmitay avè w pou tout tan m ak ou. Sa vle di gen yon pakèt bagay m evite. Menm fanm m ap file, menm fanm m ap file pou m renmen avè w, li pran m di tan. Sa ka rive nou kwoke premye fwa n kwaze a, nou kwoke dezyèm fwa nou date la, twazyèm fwa nou date la, nou sòti, nou fè bagay. Men pa kont, an twò nan vi m, l ap trè difisil. Fò konn kiyès m ye, l ap trè difisil. E se youn nan bagay, anpil fwa fanm konn gen pwoblèm avè m paske yo twouve ke m pa janm libere m ak yo. Rezon paske m pa janm ba w vi prive m. Ki rezon k fè sa? M toujou di w depi m santi m gon kemistri bitwin mwen avè w, ou pa bezwen mande m kiyès mwen ye. Tou bònman m ap ouvè pòt vi m, w ap just chita w ap gentan konprann kiyès mwen ye. M pa bezwen w di m kiyès ou ye. M ap gentan chita bò kote w depi w ban m aksè pou m wè kiyès ou ye san ou pa bezwen di m anyen. Mezanmi m pa janm vle rakonte moun kiyès mwen ye ni m pa bezwen moun rakonte m kiyès yo ye. Anpil fwa m pa konn si m sonje, m te tou konn ap fè live m di nou ke pa janm di moun sa n ap chache. Sitou pou fanm, pa janm di nèg sa n bezwen. Pa janm di ankenn moun sa n bezwen kòm gason oubyen kòm fanm. Just depi w ban m aksè, m ap konnen si w se moun mwen bezwen an anndan m bezwen tout bon. Si anndan m m pa bezwen w, ou p ap la a. Map gentan konnen sa map chache a ou pap la e si w ta poze m kesyon map di w just ban m chans de preferans ann wè kote sa pral let's go gade let's gad ann flow pito kite l ale pito go with the flow pase tan pral ban m sa m bezwen an m pa konn si w konprann tan pral fè m konnen si m renmen w tan pral fè m konnen kiyès ou ye ou pa bezwen di m e nou menm tou pran konsèy sa antanke fanm sitou pa janm di gason. sa wap chache lakay l pou fè vi w a yon nèg pase depi yon fanm banm gabèl sa kaka vre map pran fòm di vaz map pran fòm sa w bezwen an map kaka w si w si m rive sou w di m ou pa bezwen yon nèg ki gen pitit m mèt te gen 4 pitit map di w m pa gen pitit pase se di w gentan di m ou pap fè vi w a yon nèg ki pa gen pitit enben otomatikman. Map just pran fòm sa w bezwen an e m antre nan vi w. E depi m gentan antre nan vi w, ou wè jan D-Perfect mete koulè vi l nan Blondedy Ferdinand, depi w kite m fin met koulè pa m nan vi w, ou pral di gèt mesye, ou pa ka fè wout pa bwa ankò, se la pou w rete paske w gentan damou. Depi w damou antò. Depi w damou fotif. M pa konn si w konprann. Depi w damou w fotiv manman. Alò pa di m sa w ap chache. Pa di flannè sa w ap chache. Ret nan kominikasyon an. Devlonpe yon zanmitay. Avan menm ou ta vle ou wè sam diw la gen foli di moun nan men sa wap chache a pase flannè bon flannè a lap pran fòm nan tande byen nan jan Dpèfèk tap reponn gonw kesyon yo poze Dpèfèk nan pale anpil nan jan manman Dpèfèk nan jan manman Blondedy Ferdinand konsevwa relasyonl lan misye reponn bèl Msye reponn, T gade an flannè. Se s konsa flannè reponn. M pa benyen konn ki sa w genyen w de mwen an. M pa konn ki sa k pral devlope w de mwen an. M pa benyen konnen. Sèlman depi on fwa m te pase on tan bò kote w, ou gen dwa w kounye a la a. Ou gen devwa w pou w gentan wè moun mwen ye a paske m la, m livre m ba ou la a. Gon zam dola, m livre m ba ou. E se youn nan pi bon moman m te pase avè w. Tout sa yo se bèl repons flannè. Flannè k flannè a, lè l vle yon bagay, li gon jan lè l rive lakay ou l ap file pitit ou, l ap file manman ou, l ap file tout moun avan pou l chita nan vi w. Afè k gade w menm, si w pa konn ki jan pou w jere lè yon flannè ap koze avè w, enben se pou sa w fèk ka ekri antanke fanm ou pral kriye nètale. M resevwa sa a. M resevwa sa a. M pa vini pou m fè moun mechanste. M pa vini pou m atake moun. Ni ti bandi, ni tchoul bandi a. M pa vini m atake. Menm. M pa vini. Men sof ke nòmalman, m santi gen yon respè nou pa genyen lè yon moun ba nou. ak sè lakay li. Se sa sèlman. Gen yon respè nou pa genyen. E lè m wè nou pa gen respè a, li gen tan fè m pran yon lòt fòm. Gen yon jan m wè nou. Gen yon jan m konprann nou. E lè sa tou gen yon jan m ap kanpe mwen menm. M pa konn si w konprann. Si m te vle fè mechanste, oubyen m te nul, tout presyon ke n ap ban mwen, tout jouman w ap ban mwen, Nou trete m tout non k genyen. Nou di tout koze. Jiska prezan, m pa janm nan pran nan pwovokasyon. M pa lage vwa, m pa di anyen, m pa fè anyen. Tou senpleman, m ap anmède tout moun. Ralon baton, tchu, bay plezi, nou konprann sa m di w la? Hey! Se sa m fè sèlman. Youn nan pi gwo kou kreten m panse ke bandi a fè, menm lè ke nòmalman ou gen tchoul la k ap vin radote pou ou, Ou pat dwe dakòl mete non w nan sa. Paske l pa vo anyen li menm. Li pa vo anyen. Se ou k sipèsta a. Se ou k vedèt la. Se avè m non pral fè bri paske nou tou lè 2 a se nou k atis la. Paske li menm son tchoul li ye. Li menm se pasaj lap pran. Jan w wè w konn di a. Li fin itilize w pou afè kèm ou pap bal itilize w ankò. Wap ouvè timerik ou. Jan w wè w konn di a. Jan li menm li konn di a. Si w panse l envesti nan ou, ou pral kouri konsa l ap kokobe w. Ou pa ka kouri nenpòt jan. Ou di m li di m. Nou tou lè de di m de youn lòt. Èske w la? Men mwen menm m toujou la pou m mete sa k bon nan zòrèy nou tchak la. M pa kouri tande pawòl negatif yo pou m mete nou an konfizyon oubyen an divizyon. M toujou bay repons ki l fale a. Pou nou tou lè de chita byen e dòmi byen. Se sa a te toujou travay mwen. Lè m te fèk demare sou rezo sosyo, tout moun konnen, m s on motivatè nan sans sa a. M s on moun, lè m ap pale a moun, m pale a moun ak kè m, m pa pale an jwèt. Sa ka rive, m vin nan voksal rezo sosyo a, bon, se mwen k bay tèt mwen kanmenm. Ou konprann? Ki fè jounen jodi a la a, gen kèk kalite m gen lakay mwen, gen kèk don m gen lakay mwen, li ta vle pase kòm tòchon, kòm twal sal, anba dyòl yon pakèt moun. Men pa kont m pa moun ki vle fè moun mechanste a. M tyen aske lè m di wi a yon moun m di wi. Men lè w di wi, di wi tou. Men si w vle nòmalman pwofite de yon moun, m m, aprè dezan, pa fè l konsa. Aprè dezan, pa fè l konsa. E sesi Blondedy pa gen kòb pou l ta peye m, pou l ta voye m, pou m ta vin fè espyon. Blondedy pa gen kòb sa a. Eblo di m panse ke nòmalman nan jan moun li ye a, nan jan moun li ye a wi, li gentan konprann ke nòmalman li pa gen tanperaman sa a, nan sans sa a li pa gen tanperaman sa a, e nan jan moun li ye a, li pa wè li te ka rive sou moun pou li ta di moun nan al espyone entèl pou mwen. Èske w la? Alò anpil nan nou nou kreten anpil, nou fè kalkil yo mal, nou pa gen moun k ap panse pou nou. Se rezon sa k fè nòmalman nou vin eseye pwouve pèp la a djòl m pral fè l rete m ap ba l yon mizo dan djòl li m ap tradui l lajistis epi lè nou jwenn yon bagay mwen jwenn yon bagay ki vle di ke nòmalman m pa ba w dwa pase voice ki vle ki te di ke nòmalman ou konprann ki te di ke nòmalman ni bandi ni ti bandi men sa k te pase m pa m si w konprann.

Map gadel Li wem chita avek on bwa ki se bwam kom masisi esal di Ou we sam dou la men mwen map gadel li menm ki kreten anpil li pa konn kijan poul ta defann tet li M panse ke nomalman se silans li ye Se silans li ye Li te sipoze rete an silans Esam te diw sa deja Wap kite bandi a vin plenyen nan tet ou M konnen li pa plenyen vin plenyen nan tet ou non Lap joure ak ou Lap joure ak ou. Paske otomatik lap santil dwòl devan w paske gen bagay mwen di ou di vre m pa konn si w konprann gen bagay mwen di ou di vre gen bagay li di ou konnen se verite ti bandi a di l vre tou m pa konn si w konprann se menm jan nòmalman avèk tetamix lè m di ke nòmalman men sa bandi a te di anfas madanm ni.

M'en di ou, tout sa m'di yo se verite m'bay. E lè m'repete yon bagay moun repete'm, se paske nòmalman m'santi moun nan ou bliye tout sa ou te di. Dèfwa lè m'di yon mo moun mwen rekòde ou, m'pa rekòde ou paske m'vle rekòde ou. M'rekòde ou paske m'konnen se Ayisyen ou ye, ou ka flip nenpòt lè a. Lè ou vin flip nenpòt lè a, ou pral di se pa sa ou te di, mwen m'pral gen prèv nan menm pou'm di ou men sa ou te di. Se pa san rezon ki fè yo kreye jan de bagay sa yo. Yo pa kreye w pou jwèt, yo kreye w pou tout bon. Mwen menm ki konn lalwa, m p ap lage yo nan lari a. Sa se mwen k ap mache avèk lwa, lwa a m sipoze kenbe l antanke patnè oubyen swiv li. M p ap lage l, kèlkeswa sou fòm pwovokasyon m jwenn nan m p ap lage l. Men pakont, si gen pou m rive nenpòt kote m rive pou yo mande m èske mwen gen tèl bagay, m ap di yes, mwen gen tèl bagay, m ka pwouve l. M ka pwouve vwa nou nan telefòn mwen. M ap pwouve vwa nou nan telefòn mwen, that's all. Sa va depann de kisa nou vin tranche anndan kot la. Si n vin tranche lòt koze nou konn pale, m ap di men vwa lòt koze m konn pale. Si n vin tranche de konplo nou konn fè, m ap di men konplo a, men konplo a, men kijan konplo a te fèt. M panse ou konprann. Alò m panse nou stipid anpil antanke moun ki eklere. Nou stipid anpil. pou n dakò voye sa ban mwen, nou tou pwouve pèp la nou vle fèmen dyòl nou pou m pa pase vwa, ni pou m pa lage vwa deyò. Nou stupid anpil. Nou trè stupid. Nou pwouve l. E menm lè m pa ta gen vwa, sa pwouve ke nou al nan e pè n pè ki fè nou al nan nou voye fèmen dyòl mwen. Sitou pou bandi a. M wè kreten anpil. Paske tchoulou wa li pa yon atis. Tchoulou wa pap ka fè bri ak mwen. Men mwen ak ou ap fè bri. Se pa san rezon nòmalman lè w te detache de Blondedy Ferdinand ou te fè bri. E l te bon pou ou. Rezon paske se Blondedy Ferdinand. Eske w konprann tchoul e bandi. Paske se Blondedy Ferdinand. Wè si se pat Blondedy Ferdinand m konnen w eklere anpil ou pa tap fè l. Du fait que se Blondedy Ferdinand, gon non, li vle di yon bagay, son limyè sa ye, otomatikman w dakò, pran bif la, depi w jwenn aplodisman. Enben se menm jan an. Tchoul ou a pa anyen, ou kreten, w al kite yo met non w nan sa a. Tchoul ou a pa anyen, tchoul a pa anyen, yo pa konn tchoul ou a nan nivo sa a. Mwen ak ou y ap konnen nou. W ap wè nòmalman sa n lage a la, w ap wè gen moun ki t ap chè l, rezon, e w ap wè y ap inyore Tchoulouwa. Y ap inyore l epi se avè w yo pral mete l. Kiyès ki jwenn gòl la? Mwen k jwenn gòl la. Paske se pa ou menm nòmalman ki parèt vedèt global la, ki parèt vedèt entènasyonal la. Jan w te pran limyè a sou Blondedy a, se kòmsi w fè m gade yon limyè la kounya. Ou kreten anpil. Si m te nan kan w moun te fè w sa, m t ap di w non, pa aksepte fè sa ni pa voye sa. Fè silans de preferans, paske tan an pral ba w sa w ap chache a. Jinal fè konnen li pa t ap janm lage Voice yo paske l konn lalwa. Bon de tout fason, diskou a modifye kounya paske se leta kanmenm. Se la nou mete fen timoun, rete konekte pou kapab gen tout enfòmasyon de zen sa kòman dosye kot la li menm ap fini.